Nan edisyon sa a, swiv yon ti koze ak Uder Antoine, direktè egzekitif CEP a, sou pwosesis elektoral 2016 la.
Pa rapò avèk kalandriye elektoral nou te fè sòti, si w raple w, le 6 jen, e m kapab di tout dat, tout entèvansyon ke nou te gen ladann, aktivite nou te gen ladann, m kapab di nou respekte delè yo jiskaprezan. E m pa kwè nou gen oken kontrent, oken obstak ki pou ta fè nou doute menm yn segond ke 9 oktòb la pa posib. M kapab di w n ap avanse, dat yo respekte, e nou rive nan yon moman, paske nou a kèlke jou dèzeleksyon, kote ke nap mete anpil aksan sou ranfòseman de kapasite. E lè nou di ranfòseman de kapasite nap pale de fòmasyon. Paske ou konnen bon rekritman konbine avèk bon fòmasyon se li ki pou fè siksè eleksyon an. Nou te vrèman mete anpil aksan sou sa nou ta rele la refòm de la machine electorale, refòm ki fèt a diferan nivo, li fèt o nivo de règleman ke nou mete an plas, de nouvèl nòm, de nouvèl pwosedi ke nou mete an plas, li fèt tou o nivo rekritman, pa egzanp o nivo sipèvizè yo nou te pratikman fè rekritman sou konkou pou tou lè sipèvizè, e li fèt tou o nivo de chwa manb biwo de vòt yo ki te fèt konfòmeman a dekrè elektoral la, e li pral kontinye fèt tou o nivo de chanjman sible ke nou pral gen pou n fè o nivo de sèten bèk e o nivo de sèten bèd pou vrèman nou bay popilasyon an, nou bay elektora a tout lasirans e ke yo pa bezwen pè e ke machin nan vrèman se pa menm machin yo te konnen an sèt fwa si yo mèt sòti tèt frèt jan nou toujou di l ke le meyè gaye e ke chwa yo se li menm k ap reflete nan sistèm nan. Pa pi ta ke 9 septanm nan la, e sesi konfòmeman a dekrè elektoral la, CEP a sot pibliye lis sant de vòt yo, nou sot pibliye lis manb biwo de vòt yo, nou sot pibliye tou lis elektoral yo. E m kapab di nou menm, youn nan angajman ke nou pran se respektè delè ki fikse o nivo de dekrè elektoral la. Tout enfòmasyon sa yo kominike a la près o gran piblik e disponib sou grandi sit CEP a. O nivo sa, gen lòt travay tou k ap fèt, m kapab di o nivo sansibilizasyon, o nivo kominikasyon, gen direksyon kominikasyon CEP a tou ki trè aktiv nan sans sa a. Gen dè, gen dè sant dapèl ki pral mete an plas, gen dè sistèm de konsè avèk founisè de sèvis yo pou m pa site non yo, ki pral gen pou apiye CEP a, pou ke atravè sms, atravè, kòman dirèj, konn gen yon sistèm ki di ou vote jiska la dènyè minit, ke moun yo ap gen opòtinite atravè kat sim yo, atravè nimewo kat sim yo, si ankò yn fwa yo vle gen asirans kote yo pral vote. Se otan de sistèm ka pral mete an plas jisko 9 oktòb, pou lè tout moun leve le 9 oktòb, san zokenn difikilte, konn egzakteman kote pou y al vote, san twò de sousi. Youn nan pwoblèm ki konn toujou genyen e ki kreye deja yon sousi pou elektè a, se lè l leve depi maten, yo di biwo t ap ouvè a sizè, li konn nevè, dizè biwo poko janm ouvri. Nou menm tou, m panse na, nou reyini deja onivo de CEP a pou nou evite ke sitiyasyon sa yo nou menm ta rive nou. Pou nou asire nou kefektivman biwo yo ouvri alè e fèmen alè pou n pa vrèman gen oken pwoblèm e ke tout moun tèt frèt antre nan biwo, nan, nan biwo de vòt yo pou yo fè chwa yo gen pou yo fè pou avni peyi a. Si gen youn nan kote an 2015 ki te genyen pi gwo dezòd, se nan kesyon mandatè yo. Nou sonje jan sa te fèt nan afè bay kat ki pa t gen non, bon gen moun ki pale ke yo vann kat eksetera, tout pwoblèm ke nou konnen ke sa te bay, e m ap sonje yon atik ki sòti nan youn nan kotidyen nan jounal yo tou resamman ki pale de pli de 900 mil mandatè ki te gen an 2015. Nou menm nou chanje kesyon sa a, nou te mete anpil aksan sou li kote ke nou te vini avèk de nouvo règleman pou kesyon anrejistreman e enskripsyon mandatè yo. E, se pa de règleman nou te parèt konsa, nou te enpoze, m kapab di yo pati e gwoupman politik. Se de règleman nou te chita avè yo, nou te fè de zechanj, nou diskite e de konsè avèk yo nou dakò sou tèks la. E tèks sa ki sòti a se li menm ke nou aplike jounen jodi a. Ki sa li ye? Se kote nou te deside n ap fè anrejistreman anliy dè mandatè, se kote nou te deside ansanm n ap pèsonalize kat yo. Se pa kat ke n ap bay pati, pati ap mete non fè sa l vle. Se dè kat ke nou menm o nivo CEP a ke n ap enprime avèk le nivo de sekirite ke sa mande. E nou panse tou se, bon, o nivo mandatè yo tou, bon, nou konnen se pati politik yo ki fè chwa yo e mandatè yo ap gen pou yo vote. Kote yap fè travay sa a, pap gen kesyon ke moun ap deplase al vote kote yo vle pou sa al kreye dè konfizyon e ke yap fè yon izaj ase abizif de PV de karans e tou sa. O nivo de konsèy la, yo entèdi sa. Le plis ke posib, nou pran dè dispozisyon pou ke moun kap vote a li sou lis demanjeman an. E m kwè sè le ka osi pou mandatè yo, m kapab di jiska prezan. Pati yo, gwoupman politik yo trè trè satisfè de pwosesis la. Gen youn ou de ke nou tande fi, nou tande kòmantè yo, se konsa nou travay. Lè nou tande yon kòmantè, menm si se yon pati, se de pati, n al gade poukisa kòmantè la e pran lè dispozisyon. E se nan sans sa, jis jounen jodi a, malgre ke pwosesis la, m kapab di, klotire, nou rankontre avèk sèten pati ki pra, ki pratikman te mete dè mandatè dan dè biwo ki pa egziste ankò pou nou ba yo opòtinite redistribye yo e ke nonb de mandatè anrejistre a e ke son travay vrèman ki fèt m kapab di konjwentman avèk le CEP e te genyen yon plan dasistans teknik ki te akonpaye travay sa a. Kisa plan dasistans teknik lan te ye? Te gen de fòmasyon ki te òganize dè le debi lòske n ap lanse sistèm danrejistreman anliy de mandatè la kote onivo de chak pati gen yon teknisyen ke nou te fòme lakay yo. ki gen aksè a sistèm nan e ki an kontak pèmanan avèk Direksyon Rejis Elektoral, CEP, a, e se sa ki pèmèt nou ke n atenn objektif sa a san two de difikilte e ki fè kesyon anrejistreman an liy mandatè la avanse. Pou pwochen eleksyon yo, nou prèske, nou genyen 130 mil, si chif la pa two egza, nou gen 130 mil mandatè ki anrejistre e ke kart yo ap disponib dan lè delè e ke pou travay sa fèt san twod sousi. Pi gwo garanti n kapab bay, nou konnen youn nan prereki, youn nan egzijans pou ke. Tout moun pran lari al vote, nou pap nye l, fò gen dè kondisyon pou sa. Fò genyen, m pap ka di estabilite, men fò fò pa genyen, m kapab di yon anviwònman ke ki gen ensekirite. E se nan sans sa, polis nasyonal avèk patenè li yo e de konsè avèk CEPA, Travay men nan men pou yo mete an plas yon plan de sekirite entegre pou n asire nou 9 oktòb e ke tout popilasyon an kapab sòti an mas pou l al egzèse dwa de vòt li. Plan de sekirite sa a pratikman disponib. Li poko vrèman yon tèks final paske nou konnen se tout yon pwosesis li ye. Se yon bagay ki mande yon swivi kontini jiska la dènyè minit pou nou asire nou vrèman ke nou gen kontwòl la. E youn nan premye aktivite ki te fèt lè nou te kòmanse avèk enplemantasyon kalandriye elektoral la, se te levalyasyon dè sant de vòt. E menm kote n t al fè evalyasyon dè sant de vòt yo, nou te tou pwofite tou fè yon evalyasyon de lanviwònman an tèm de sekirite. E se nan sans sa deja, o nivo de polis nasyonal avèk apui minista, nou te deja gen yon ide de ki zòn nou kapab klase kòm wouj, Kòm veer, kòm, se nan sans sa tou ke nou devlope plan de sekirite nou. Travay sa fèt e se li menm tou ki te vin enfliyanse desizyon nou ki sant de vòt k ap gen ki bò. Paske aspè sekiritè la tou ekstrèmeman enpòtan pou nou.

kapab, m kapab di, transfere sou sit entènèt CEP a e disponib pou le gran piblik, toujou nan sousi de transparans. Se pa yon transfè k ap fèt pou nou sèlman, men l ap disponib pou ke tout moun kapab konsilte PV yo, pwosèvèbo yo. Sa ap deja pèmèt nou antisipe kèlkeswa aksyon moun ta gen nan tèt yo. Sa vle di se otan de mezi de ke nou pran nan sousi de transparans e pou n retabli, pou n ranfòse kredibilite pwosesis la. E n ap genyen tou pou nou òganize pa twò lontan yon sòt de vizit gide, si m rele l konsa, de sant de tabilasyon an. Paske m panse li lè li tan pou nou demistifye sa nou rele sant de tabilasyon an ke anpil moun gen movèz ide nan tèt yo. E la a ap gen reprezantan pati politik k ap akonpaye de teknisyen yo eksetera k ap vin nan sant tabilasyon pou yo wè sa l ye e poze tout sòt de kesyon, ap gen dè echanj teknik. e ke nap gen responsab sant tabilasyon kap la, de teknisyen kap la pou reponn a tout kesyon ke yo kapab genyen sou sant tabilasyon an. Se otan de dispozisyon, nou gen règleman yo tou ke nou revize, e janm te dil deja règleman sa yo ap gen poul disponib sou sit CEP a e pataje avèk le gran piblik pou tout moun konnen vrèman de A a Z ki sistèm nou mete an plas, kòman nou òganize, ki pwosedi k an vigè, Kiyès k ap fè kisa, ki responsablite chak moun, oka ou ta gen yon feblès kèlke pa, n ap konnen avèk egzaktitid kiyès ki responsab. E youn nan pwen ki enpòtan pou CEP sa tou, responsabilizasyon an enpòtan pou nou, chak moun k ap entèvni nan chèn nan, nou mande tout moun pran responsablite nou, e nou konnen tou gen de sanksyon ki previ nan dekrè elektoral la, lekaecheyan ke Konsèy Elektoral la p ap ezite aplike. Otantifikasyon kat la pa gen anyen pou l wè avèk kesyon eleksyon. Se yon pwosesis o nivo de ONI. Nou menm sa k enpòtan pou nou, apati di moman ke yon sitwayèn ou sitwayen li gen kat sim li, kat didantifikasyon nasyonal li, li nan lis demanjeman an, l ap kapab vote. Se sa mesaj enpòtan an pou nou. Fò pèsonn pa met nan tèt yo ke otantifikasyon an se yon egzijans, se yon prereki pou vote. Se yon lòt travay k ap fèt o nivo de loni ki pa gen anyen pou l wè avèk travay CEP a. Depi ou gen kat sin ou, jan m repete l ankò, ou nan lis demarjeman an, sitwayen oubyen sitwayèn nan ap ka vote. Lòt mesaj na gen pou popilasyon an, nap travay pou nou kreye anviwònman ke yo bezwen pou yo pran lari le 9 oktòb, nap di yo tou pa ret lakay yo, sòti an mas pou yo al vote, pou yo al egzèse dwa de vòt yo, pou yo fè chwa yo panse ki bon pou yo a, pou ke finalman. Le 9 Oktòb, nou vrèman kondwi peyi a vè la stabilite ke n ap chache depi lontan an. M panse ke nou pa bezwen ap fè dè analiz kote nou konprann ke gen yon pase. Gen anpil movèz eksperyans du pase pandan les 28 dènyè ane. Men sèt fwa si, An nou pran konsyans ke son etap oblije, son pasaj oblije 9 oktòb la ye. E 9 oktòb la se pa afè de, se pa lafè di CEP sèlman. Se yon bagay ki konsène chak sitwayen, chak sitwayèn ki dwo enplike yo nan nivo pa yo pou nou fè ke 9 oktòb la son reyisit e nou kwè ke lap yon reyisit e nou kwè ke tout moun ki sipoze vote ap pran lari pou yal vote pou yo fè chwa kap bon pou peyi a.
Ou ka swiv nou sou Facebook, Twitter ak YouTube.